O non de Jezi. Viv le san de Jezi. Mèsi Senyè papa pou bèl konba sa ou ban mwen o non de Jezi Nazarèt lan. Ou te fèm wè sa yè swa pandan m tap dòmi ou wè te gen yon lènmi ki te vin pou sou wout mwen men ou te fèm venki l o non de Jezi. Mèsi Senyè beni swa Etènèl m beni non ou o non de Jezi Nazarèt lan. Mèsi Senyè. O! Sèvant lan mezanmi ki te ansanm avè m la. Mezanmi gèt Savant la pa gen lafwa Jezi papa ke fòm fon lapriyè pou li poul kapab gen lafwa paske sil gen lafwa menm jan avèk mwen lap kanpe paske o non de Jezi Nazareth tout tout bagay ki vin sou to se pou anba pye nou pou yo pase o non de Jezi mèsi Jezi pou gras ou o non de Jezi mèsi m panse map kontre a Sevant la demen si Dye ve jis poum kapab pale ansanm avèk li poum bal poum priye ansanm avèk li epi poum bal menm podèl kem genyen an menm podèl kem genyen lèw moun rale zam sou nou lèw mete maji pou nou lèw tann poud pou nou lèw tann pèlen pou nou poun pase sou yo o non de Jezi Nazareth.

Sa? Ah la mwen te la m toujou fè jèn nan, e la tout non, m toujou la. Ah ok, an tou ka, m, pou m ta di sa, m pa desann bò zòn nan non, m abite bò isit la men m toujou ap mache bò isit la, m ap mache monte ap mache desann, m pa gen zanmi, pou ta di m rankontre ansanm avèk ou, sa pa.
Bon. Se nan zòn nan mwen te ye, mwen menm tou m pa gen zanmi. Manman m ak papa m pa vle m sòti.
Ok. Kòm se nan zòn nan la ou rete, antouka non pa m se Chimène. E ou menm? Mwen menm se Yane. Kòm se nan zòn nan ou rete, m ap ba w pitit lakay ou. Ebyen ok, m ap tann ou, pa gen pwoblèm. Men ok, n a kontre.
Kyèt men, dat m bandi hein, dat m bandi e pa premye aksyon map fè hein, menm sa aksyon an la mesye menm m rale zam sou pastè a, pastè a pa pran zam hein, bal la bloke hein, tout bagay bloke nèt, pa gen pwoblèm m konn nan ki map pran, pastè sa yo lè yo vin nan zòn nan e senpleman vin ouvè gagann yo nan zòn nan vin fè bri nan tèt moun, anpi non sèl Bondye, Bondye, Bondye, pa gen pwoblèm m konn sa map fè, map pran nan semèn nan m konn kot map pran.
Pè a pa ka kou santi pitit gason li. Gade pè a vin se pa la gade pè a lakay li nan pale. Pè a, Bondye beni w kòman w ye? Mwen se vwa Lewen.
Ou konnen monchè banm di yon pawòl.
Depi lontan nou zanmi pa vre? Nou zanmi. Monchè m pap ba w manti. Menm ke yo pral di se tripotay men ou konnen depi ou wè verite nou pa ka kache. Jan yo pa di se mouri pou laverite. Ebyen monchè m pap ba w manti. Ti pitit gason w nan. Lè map sot anba, m sot fè yon ijyasyon anba, lè m gade m wè, ou konn bòkò a anba a ki rele yo bòkò otan an? Anben e lakay li m wè pitit gason nan anba, m pa konn sa lap fè, m wè l ansanm avèk yon jenòm ki gen yon linèt nan je li a yon gwo moto, humm se la m wè l, alò m ba w nouvèl la konsa, m ravò nou byen lontan, de tout fason, si w pa mete l nan wòl li, Pi devan la ou ka wè. Ou ka wè men mayi mete anndan kay la ou pap ka menm priye. Pitit gasonm nan wi. Wi. Pitit gasonm nan.
Wi Johanne gason gwo kongo a ki sot ayiti an menn li menm menm li gentan fè zanmi m te di w pa kite zanmi depi w kite fè zanmi ya w pèdi l ou pèdi l paske ya e nan pren l prale yap touye l wap pèdi pitit ou a.
Pastè eske se yon bon pawòl ou di m la. Bon pawòl serye man e w konnen li gen odas lap plede men mwen menm m kenbe l ak men. Ebyen ok. Pastè. Alò tou senpleman mwen menm sa m gen fè pou kòm devwa, m ape do priye epi pou Bondye ta ka fè m mete 2 pye lan dan levanjil menm jan nou nap konbat avèk tout vye espri malen ki nan zòn nan. Bon pastè ou kontre avèk ti nèg la anba a pastè, ou kontre ak ti nèg la anba a ou pa mennen l pou mwen pastè. M pa ka mennen vini bon nèg la avèk ansanm ak yon bandi yo sou gwo moto yo m pa ta ka mennen vini m pa t anndan kay bòkò a non sinon mwen voye je m mwen wè li antre e la l antre. Ebyen ok touka m pap rete non frè m. M pap rete fre e pape pyè. Na gentan konn. Dako? Na we. Na we. Paste.
Ebyen. Paste. Pale volè. Toujou ede m. Ebyen ok. Toujou ede m nan pati sa. Toujou ede m. Ok. Poutèt m pale ti nèg la. M pale ti nèg la. Wi m konnen w pale. M pale ti nèg la e yo konnen solisyon nou se priye Bondye. Wi. Pa gen pwoblèm. Ebyen.
Na we. Dako paste. Na we. Dako paste. Na we pita. Dako paste. Mesye, mesye, mesye, mesye. Pitit gason m nan. Pitit gason m nan ki tonbe nan bagay sa. M pa kwe. M pa kwe. M pa kwe. M pa kwe pitit gason m nan te ka tonbe.

Oh! Sa pa mal pit gason m? Non. M pa pran lamen nan men w. M ap fon ti poz la.
W ap pran ti poz la?
Apa, ban m lamen an. Non, m pa pran lamen nan men w. E bon sa pa Mteke nan gen la? Kounya menm pastè a sot vin di m la li wè w kay gangan anba a. Hein? Kay gangan? Sa pastè a al fè kay gangan an? Men li t al chache yon bagay tou? Li t al chache yon bagay tou?
Pitit mwen, valè pale m pale w, May. Vale palem malo may en pou lago nan vakabon avek ti bandi yo deye a. Apa m pap baw manti m komanse dejenere tou deye nan men pastè wap konn nouvèl m komanse fache la ou komanse dejenere tou e 24 an m genyen m granmoun papa. Ah ou komanse fache tou ok pitit gason m ok. Mesi pastè afè la menn ou granmoun ou fè 24 menm lal pale a granmoun nan menn.

Gad mouda pastè a mesye, a mouda kochou la. Ke le san de Jezi transfòme pawòl ki nan bouch mwen a kòm yon pawòl divin. Ke tout àm fòje kont mwen yo san zefè. Kelkeswa jan fòm mwen a se Jezi ki fèm konsa tande zanmi pam. Map kontinye preche levanjil sa pap fèm deroute sou wout mwen tande. Ann kontinye sèvant papa.